Sè Rose m te jwenn kontak avèk Sharon ki se premye pitit fi Sè Rose lan, mwen t al fèl òf lan ke Emmanuel Funeray Home etanke sponsò m li te ofri avèk fanmi an paske jan ke nou te tande bagay yo tap fèt la yo pat fè bèl, li pat fè bèl ni pou fanmi an e yo pat fè bèl tou ni pou levanjil e li te desann aspè levanjil la, sa te pèmèt ke nou te pran inisyativ, spesyalman Emmanuel Funeray Home, li te pran inisyativ la pou l te ofri Sè Woz yon antèman de grandyoz, yon antèman etanke yon atis ki t ap chante e ki t ap fè anpil moun plezi nan sektè evanjelik la. Men, men sa k te pase. Lòske m te jwenn kontak, mwen te rele Sharing, mwen pa t jwenn ni, e aprè tan dapèl, li menm li te eseye retounen m apèl la bak. Men m te jwenn nimewo telefòn Jòj dabò e kòm mwen te genyen l deja tou, men tout efò m fè pou m rele misye li pa pran telefòn e li pa retounen apèl la ban mwen tou. Men li gen rezon l ki fè l pa t chwazi fè l, I don't know. Men pa rapò avèk moun ki te rele m ki di pastè Makès, nou te voye nimewo w bay Jòj, nou voye mesaj la ba li si èske l pa rele w. M di non, misye pa rele m paske misye pa pale ak moun, afèm konviksyon men gen moun ke l pale. Li pale avèk lòt moun ki nan medya yo, lòt moun k ap pataje mesaj pou li, lòt moun ki pral fè l parèt inosan. Bon, mwen menm, li gen dwa pa chwazi pale avè m, which is fine. So m pa gen pwoblèm avèk sa. Men m te jis vle di nou ke, a, lòske mesaj lan ale, l al jwenn Sherwing, Sherwing rele m back. Lòske l rele m, li di m, Pastè Marques, mwen jwenn mesaj ki di pou m rele w, mwen eseye rantre an kontak avèk ou, men mwen. Mwen di, Enben, pitit fi m, ann chita, n ap pale, èske w bizi? Non, pastè, nou ka pale. Epi m di l, Kòman afè antèman an ye? Li di m, Maten an la a, kòb la nan men m, mwen pral pote nan ponp finèb la. Mwen di l, Sè m, kenbe kòb la, pa pote l ale ankò, paske kòb sa a, gen yon pwovèb ki di, Apre bal tanbou lou, kòb la, li ka sèvi nou. ni nou menm ki an Ay, ni nou menm ki isi o Zetazini, e even moun ki an Ayiti, kòb sa a ka sèvi nou pa bay li, Emmanuel Funeray Home ofri l ap vin pran kò sè Rose kèlkeswa kote l ye a, epi li pral fè antèman an for free, so nou pa bezwen bay on goud, nou mèt kenbe kòb nou te ramase a, sèlman jis fè on live fè moun yo konnen, mèsi pou moun ki te kontribye, ki te bay kòb la. Men, men sa Emmanuel Funeray Wombly ofri, Mèsi ak tout moun, men m di kenbe kòb la, kòb la ka sèvi nou, e menm pou fanmi ki an Ayiti yo tou, li ka sèvi yo. Men repons Tchering te ban mwen. Tchering di m, Non, Pastè Marques, mèsi bokou, it's ok, so n ap still fè antèman an avèk kòb ki nan men nou an, nou pa bezwen òf la. So mwen di ke pitit fi m ka konprann pou laj ou si ou pa di l se pawòl yo mete nan bouch ou so sa map di pa bliye aprè antèman bagay yo pral pi konplike paske m panse ke 15 mil dola ke w ta pral peye pou te fè antèman an li tap vrèman sèvi fanmi ki an Ayiti yo si nou menm pa bò isi nou pa bezwen l men moun ki an Ayiti yo li ta fè yo anpil byen men li te chwazi pou l te refize l pou l te di non Yo te gentan mande kob la yap fel avel. M di fe sur ke nou bay demwazel la oubyen nou bay sister nou yon bel anteman paske nou ranmase plus ke sa nou te di a. Si nou ta pral bal yon anteman 15 mil nou ranmase 27 mil e kek plus lot kob ke yo te ba nou anba. So fe sur ke nou bay demwazel la yon anteman de 25 mil oubyen yon anteman. ki merite li paske li te fè anpil efò nan vi li men li te dim it's ok li refize men kèlke pa m te vin ap swiv nan langaj lan atravè de yon seri de bagay ke mwen menm m ap swiv m vin m vin m vin konprann ke fanmi an pat gen pwoblèm lajan vre pou te antere sè Rose ekskize m ekspresyon an m ap oblije di l m vin santi fanmi an ki t ap fè gofundme an yo pat gen pwoblèm kòb se pat pwoblèm kòb la ke yo te bezwen petèt Yo te bezwen lòt kòb pou yo te fè kèk lòt tranzaksyon, men pat pwoblèm antèman an. Se pat Yo te mete Yo itilize non sè Rose jis pou yo fè gofundme an. Paske pa bliye, kòb sè Rose la ki rantre pou fè pou fè antèman an, kòb la divize, ekskize m sa map di a, paske nap jwenn kòb la divize avèk dè animatè. Nap jwenn moun ki monte aktyèlman kap share tout mesaj ke lòt fè, lòt fè, lòt fè, lòt fè, kòb la te sanse divize, men ki vin rann kont ke yo pa ka remèt li, ni yo pa ka di tou kòb la pa t la. Si yo pran antèman ki gratis oubyen ki fri a, yo oblije bay yon kont randi ki sa kòb la fè. Men pouvi ke yo pa ka di sa kòb la fè, yo refize l. Mwen menm mwen te la pou m te di nou ke yo pa t resevwa e òf ke nou te fè a, men m te santi l lèd paske si nou chwazi mande, pou fè yon antèman e nan moman nap mande a Emmanuel funeray home li di stop mande a paske l pa bon pou levanjil li pa fè bèl pou fanmi an li pa fè bèl tou pou moun kap swiv paske tout moun te foure bouch nan bagay la ni moun ki konvèti ni moun ki pat konvèti ni manbo ni moun ki pa ta sipoze pale nan dosye sektè levanjil la men anpil nan yo te eseye foure bouch pou te rantre nan pawòl la nou te vin pran dispozisyon an ke nap stop mande a pou moun yo pa kontinye mande epi pou te fè gofundme an pou pat fè gofundme an ankò pou yo te fè antèman an men nan antèman an ki ta pral fèt la mwen menm mwen te chwazi patisipe ladann avèk tant plis lòt pastè tou ki te chwazi men si se Emmanuel funeral home ki ta pral fèl men jis kounye a pèsòn pa konn ki jan lap fèt pa gen moun ki pral foure tèt yo nan sitiyasyon sa e map di anpil moun mwen menm apati de jodi a Mwen pap rantre nan dosye afè sè Rose ankò paske jwèt la make san e bagay la make tou sann. So mwen menm mwen chwazi pou m ba w tout verite jodi a e aprè ke m fin ba ou l ou pap tande m pale nan koze afè fanmi sè Rose ankò paske mwen vin reyalize ke genyen yon ti mechanste kèlke pa de la pa de fanmi ki isi yo nan Orlando ki ki pa an an an kowòdone ki pa kowòdone avèk fanmi ki an Ayiti yo. E m te gen chans pale avèk papa sè Rose ki an Ayiti, men sa misye te di m mwen menm. Alò mwen gen vwa ke misye voye ban mwen, men pou ti rezon vyolans, kòm nou konnen vwa a, li la, men l gen kèk ti pawòl ladan l ke m pa t vle nou tande, paske pawòl yo, yo on ti jan pike, paske gen pawòl, mwen menm m ap fè on emisyon sosyete, kote gen tout moun k ap tande, si pawòl yo gen ti menas ladan yo, mwen oblije rantre l, m pa jwe vwa yo, e sa k fè m p ap oule vwa a, Paske vwa a gen ti menas ladan l. E sa k fè m di jwèt la make san. Nenpòt moun ki pral pran atansyon l pou al rantre kò l nan bagay sa a, li ka fini mal. Mwen menm mwen pran dispozisyon m, aprè jodi a mwen retire kò m nan dosye lamò Sè Rose, paske mwen menm mwen te fè tout efò m pou m wè kòman mwen te ka fè fanmi an kenbe kòb la e benefisye yon antèman fri, spesyalman avèk avèk Emmanuel Funeray Home ki te ofri sa a, men yo te refize l. Men sa papa Sè Rose te di m. Papa Sè Rose te di m konsa ke. Se te pi bon moman k te genyen pou yo te jwenn viza pandan ke sè Rose mouri a. Yo te kontakte ajans ki genyen e yo te jwenn yon moun ki te gen kontak anbasad la, menm konsila amerikèn nan, so yo te gen kontak la, yo te mande yo 2 mil dola ameriken jis avèk paspò yo pou yo te fè yo jwenn viza a pou yo te rantre vin asiste antèman pitit yo ki t ap fèt Ozetazini, spesyalman nan vil Orlando. Men kisa k pase? Papa a di lè l rele Jòj, pou jòj fèl jwenn 2 mil dola a epi jòj te dil li pa ranmase kòb li pa gen anyen poul wè avèk kòb se pou yo rele poul rele Sherwing poutan jòj te ka kominike ak Sherwing menl di se kòmsi jòj pat gen kontak a Sherwing pa fè moun sa pa fè moun bagay konsa so se kòmsi li voye papa a kote Sherwing e jòj li menm tout moun ka konprann li gentan pale ak Sherwing li gentan fè bouch li paske menm pawòl papa a di jòj

jwenn viza pou yo vin asiste antèman pitit yo pou yon dènye fwa pou yo te wè li. Yo di Sherwing di li pap voye yon goud bay fanmi an menm pou yo ta jwenn viza sa vle di se yon okazyon ki te bèl e moustach ke yo pèdi paske Sherwing te refize voye 2 mil dola a ba yo kòm nou konnen tou Sherwing pat ka deside pou kont li si Sherwing di li pap voye l se ke se tout yo menm nan ki te met ansanm pou yo pat voye kòb la and papa a te di Menm si nou pa ta ka voye 2 mil dola a, pou kote nou ye la nou pa gen mwayen pou nou jwenn kòb pou nou peye machin pou nou rantre kote nou ye a pou nou rantre Pòtoprens, n ap fè mouvman. Men voye kòb machin nan pou nou sèlman, menm si se 20 dola ameriken nou ta voye bay fanmi an, li t ap ka peye machin, Sherming di li p ap voye yon goud. Sa vle di, menm 20 dola ameriken an tou, nan tout kòb ki ramase a, yo pa t voye bay fanmi an, e fanmi an ann Ayiti aktyèlman yo nan nesesite. Se sa k fè jodi a, avan show a fini, m ap pran ti tan pou m ba nou kontak e enfòmasyon papa Sherry an, papa e sè Rose avèk manman an, nou ka kontakte yo souple paske yo nan nesesite, yo bezwen. Paske moun ki plis pèdi kounye a, pou jan timoun yo aji m p ap di timoun yo pèdi. Ekskize m sa m ap di a, jan Sherine oubyen jan lòt moun yo aji, m pap di timoun yo pèdi yon manman, m ap di timoun yo genlè pèdi yon edmi. Se kòmsi sè Rose pat janm fè anyen pou yo, pou jan yo aji. Paske non sèlman yo aji kont sè Rose lè l te viv, e malgre l mouri yo stil aji kont li paske jan yo fonksyone a. Yo chwazi fè antèman sè Rose andeyò de fanmi ki an Ayiti yo. Andeyò de manman l, andeyò de papa l, ekskize, mwen menm mwen di, aprè jodi a, m ap jis fin pale, sa fè m ap bo tout verite genyen, on fason pou m pa tounen ankò nan dosye sa. So, si bagay la mwen menm, m te genyen moun, pil moun k ap rele m ki di m, Pastè Makès, souple, wè kòman ou ka ede fanmi ki an Ayiti yo, yo ta renmen rantre vin wè pitit yo. E sa vin fè tou, papa Sè Woz ki an Ayiti a, li te di m, Mesye Jan Etyèn, li di m, Pastè Makès, mò a p ap antere pas avan ke nou menm nou pa wè pitit la. Li di moun yo pran dat yo isi, li tankou li tande moun yo di le 29 antèman an ap fèt. Li menm se poko dat pa l. M ap di ke men yon lòt verite ke m ka di. Gen moun ki ka di non papa pa gen dwa di sa paske Rose te marye. Ebyen m pral di w kèlke pa, Jòj menm deklare avèk bouch li, li te gentan divòse avèk Jò, avèk Woz, depi 7 mwa son ti dòmi, on ti ladesant li te bay Woz fè lakay li pandan moman lamò li. So sa vle di, si pat gen maryaj ki te fèt, Ebyen paran an tou kèlke pa oubyen premye pitit lan men se Shereng e sak fè w wè Jòj li plis bay Shereng responsab yon seri de bagay pandan li menm li kanpe dèyè kòm yon pèl kap pran lage nan bouch oubyen nan men Shereng so se li ki dèyè tout bagay men li kanpe sa vle di map redi l ankò Jòj avèk Rose yo te gentan divòse daprè sa ke nou aprann ke Jòj di Jòj, li di ke li pa antre nan afè Sè Woz paske 7 mwa avan lamò Sè Woz, li te gentan divòse avèk Sè Woz, se yon ti ladesant li te bay Sè Woz fè lakay li, se yon ti kote li te ba l pou l dòmi nan moman an, epi faz lamò a vini. Se sa Jòj di. Antouka, n ap kontinye suiv e ki sa k pral pase nan kesyon antèman an. Èske antèman an ap fèt egzakteman nan dat ke yo mete l la e kiyès ki pral fè antèman an? Èske yon mari ki divòse a se li menm ki pral fè antèman an? Èske se timoun yo oubyen Sherwin kòm ki gen 20 an ki pral kanpe ki pou responsablite l pou fè antèman an? E kiyès ki dèyè tout bagay sa yo ki pèmèt ke menm fanmi an Ayiti yo yo bloke, yo anpeche rantre? E ki sa k ta pral fèt Se sèlman voye 2000 dola ale epi ale nan ponp finèb la, pran yon papye, fè ponp finèb la ba w yon lèt, fè konnen men ki dat antèman an pral fèt, voye l ann Ayiti, voye l nan konsila a pou te pèmèt ke fanmi an te jwenn viza pou vin asiste dènye omaj avèk pitit yo. Men ni Jòj te refize pran telefòn e ni Sharing, pitit sè Rose lan li te refize tou voye kòb la bay moun yo. Men map di tou nan kesyon afè antèman sè Rose e menm fanmi ki an Ayiti yo tou se pat sèlman kòb gofundme an ki te ramase te genyen lòt kòb ankò ki te bay anba anba ke mwen menm mwen konnen lòt moun ki te bay kòb pou antèman men ki pat itilize ni k pat pase pa GoFundMe an men ki te itilize lòt mwayen pou te bay kòb la. So kèlke pa nou pral jwenn tou gen yon bagay ki fèt tou mwen menm map lage l alò ekskize m mwen gen pou devwa pou m bay verite. Nou genyen yon atis evanjelik ki te bezwen vann CD li ki tou pwofite vann sidi l sou non Sè Woz, ki chita la lan Nouyòk, epi ki di konsa ke, Mezanmi, achte sidi a, m ap voye kòb la bay fanmi Sè Woz. Atis la fin vann sidi l, li fè kòb li, li pa voye yon goud, mwen menm mwen di l, mwen pran responsablite a pou m di l. Sèvitè a kanpe, ki mete pastè devan non li, epi. Mesye l pa bon paske si se nou kap fè pale levanjil mal alò nap fè denigre levanjil la pi mal toujou ke jan nou fèl la sèvitè a gen pas pastè devan non l ni ni jòj la ni lòt la yo gen pastè devan non yo so sa vle di pastè a chita lan nouyòk li fè albòm li li te bezwen vann CD li epi li pwofite li vann tout CD l te genyen sou non sè woz li fè tout moun konnen voye lajan sou cash app voye lajan sou zelle nou bal voye kob la bay fanmi an map di tout moun kite achte CD nan men atis sa sou non fanmi sè rose fanmi an an ayiti pa resevwa yon goud mpa konnen si li menm avek jòj yo chita yo separe kob la antre yo sa vle di mezanmi afè antèman sè rose se pa de kob ki rantre sou non madanm nan pandan kotel kouche a la men Se sèlman yo menm ki chita la nan etazini kap gagote kòb la, ki fè sa yo vle avè li, men manman sè Rose ki te vann tout sal te posede avèk papa sè Rose ki te vann tout sa yo te posede pou yo te rantre pitit yo isi, pou yo te fè pitit la jwenn mwayen bal lavi, yo pa benefisye anyen nan lamò sè Rose. E menm viza ke yo te jwenn pou yo te benefisye kòm dènye fwa e premye fwa pou yo te wè, pile pye yo etazini, pase yo granmoun, menm lè yon moun te di yo pa ta ba yo viza, mwen konnen pou laj yo, yo granmoun, A 95 pousan yo tap ba yo l. Ou wè m retire 5 pousan an paske te gendwa gen lòt ti pwoblèm men a 95 pousan yo, yo pèsonaj, yo granmoun e y ap vin asiste antèman pitit yo, sa vle di mwen vin santi ke yo tap ba yo l viza a pou yo vin asiste l. Men m di tout efò ke yo fè. Mwen menm mwen te eseye kontakte, rantre an kontak avèk fanmi an pou wè kòman souple yo te ka fè moun yo jwenn viza pou yo rantre, Yo te bouche zòrèy yo, yo pa vle tande anyen, lajan nan men yo, kòb nan men yo, y ap banbile, y ap fè antèman Sè Woz. Men èske l ap fèt? Pèsòn pa konnen. Èske antèman ap fèt nan dat ke yo te di a? Fanmi an di, Kabrit la te kòche mal, l ap fini mal. Sèke, mezanmi, pa bliye, afè antèman Sè Woz oubyen afè lamò Sè Woz, m ap di l jodi a, pa rantre ladann ankò, mwen menm mwen pran desizyon m e disponibilite m aprè jodi a, mwen pap rantre nan afè lamò sè Rose ankò, kòm li pral antere, lap fini, tout bagay ap fini, men mwen menm, menm kesyon de fanmi sa, se yon fanmi m rete lwen l, e se yon fanmi tou mwen menm map di l, nou tout ta dwe rete lwen l, sèlman moun Ayiti yo nou ka bakòp. Men kanta pou sa k isi yo, sa k ta rele Jòj la, avèk lòt yo, souple, si nou kapab rete lwen fanmi sa paske moun yo, kèlke pa yo gen ti mechanste lakay yo. E, m ap di yo gen ti mechanste lakay yo, paske menm si ta genyen yon bagay ki ta pase, moun yo, si sè a ta gentan mouri, men bay lòt fanmi ann Ayiti yo chans pou yo vin asiste pitit yo, pou yo vin wè sa k ap pase nan antèman pitit yo. Men pa bliye, se sa fè yo konn di, anpil se ou yo vize. Menm lè, menm lè Jòj ap gide w, men Jòj retire tèt li wi pitit fi m. Jòj fè konnen li pa nan afè kòb. Alò, sa vle di kòb la se nanm ou li ye. Si Jòj di li pa afè kòb li pa konnen l, ebyen Sharing pitit fi m, kòb la se nanm ou li ye, ede moun yo an Ayiti avè l. Mwen menm, m pa gen anyen m ap di w ankò, paske ou pa tande, plizyè moun pale avè w, ou pa tande. Mwen menm mwen te chèche rantre an kontak pou nou wè kòman, gen bagay ki pa ka fèt, ou te refize antèman an. So m ap relage l ankò, m ap di l ak tout moun, antèman ke Emmanuel Funerai Home

kontinye mande kòb pou yo ta fè antèman an paske l te fè lèd pou yon moun nan sektè pwotestan mouri pou se kep kap fèt yo pat vle sa fèt ebyen yo te ofri pou yo te bay sè Rose yon antèman yo te menm di yap bal ni rad ni sèkèy ni simetyè ni chante antèman an mwen menm mwen tap prezan e tap genyen anpil lòt pastè ankò anpil lòt moun ki tap prezan e map dil klè si se Emmanuel funeray home ki tap fè antèman si Sherwin te akseptel map diw klè e a 100 pou 100 paran sè Rose ki an Ayiti yo tap rantre yo tap rantre paske mwen menm avèk Emmanuel Funeray Home nou tap fè tout mwayen posib pou nou te fè fanmi an rantre men pouvi ke kote yal fèl la Nou pa gen kontwòl li, se yo k gen kontwòl li, yo fè e defè, yo tou fè paran an tou pa rantre, yo refize antèman an. M pa konnen si yo te panse ke si se Emmanuel Funeray Home ki pral fè antèman an, moun t ap gen twòp kontwòl de sa k ap fèt yo. Pou moun pa gen kontwòl de antèman an, yo chwazi fè l an endyen. Yo fè l antre yo, e m ap di w se yon antèman tou k ap fèt pèsòn pa konn konbyen kòb ki. Paske lè yo di w 15 mil, èske se 15 mil, èske se 20 mil, èske se 10 mil, e konbyen l ye, pèsòn pa konnen. Men sa. Malgre fanmi an ki an Ayiti, yo nan nesesite pou 2 mil dola pou yo te jwenn viza a, Sharon pa voye 2 mil dola ba yo, e jòj kanpe an kwa pou 2 mil dola a pa ale, Jaj pa pran telefòn moun yo, moun yo bezwen asiste antèman pitit yo, yo pa ka asiste li, ya ou rele anmwe, yo rele anmwe, yap mande konkou, mwen menm yo rele m tout 2 zè di maten, 3 zè di maten mezanmi malgre sa m pa ka fè anyen, so souple avan emisyon an fini mwen pran dispozisyon m pou m bay nimewo telefòn Papa Jòj pou moun ki vle rantre an kontak avè l ki vle ede fanmi an an Ayiti paske yo nan nesesite menm kòb yo pat genyen pou yo peye machin pou yo rantre kite zòn pwovens kote yo ye a pou yo rantre lòt bò a e yo sèmante sou vi yo, men sa k rèd la, yo sèmante sou vi yo antèman an pap fèt dèyè yo. So m pa konn kijan sa pral pase, n ap rete swiv e menm lè n ap swiv tou kèlkeswa jan l pase a, nou pap jwenn mwen ankò pou m vin pale nou de la mort sè Rose. M pa gan yen anyen absoliman anyen aprè jodi ya mwen dil se dènye enfòmasyon kem ba nou sou fanmi sè Rose mwen menm mwen pap antre ladann ankò si moun yo pa renmen tèt yo e si ti moun yo ni jòj tou li menm se yon moun tou de jou ou mèt tande aprè de semèn se yon nèg ki ka fou nan peyi ya ou mèt kwèm aprè de semèn jòj se yon moun ki ka fou se yon moun ki ka pèdi tèt li paske lè w kite granmoun sa yo alò m pa konn sa yo pral fè non men sèl bagay kem konnen Gran, madichon granmoun, mwen menm granmoun m te konnen nan tan pa m nan. Lè w kite granmoun sa yo bò madichon. A, ranje kò w. E, spesyalman, mwen menm m ap di avèk pitit sè Rose yo, spesyalman Sherine, ke se ou tout moun met devan. Menm Jòj, se ou l met devan. Li di, li pa gen kòb nan men l, se ou k gen kòb. Li pa ranmase kòb, se nan men w kòb la ye. Paran an Sharing banm di yon bagay Moun an Ayiti yo se gran pè ou se gran frè se gran se ton.